Sak pase Nan boule Ok jodi a m vin ansanm avèk yon ti video tou kout tou kout tou kout pou nou ki se yon prank prank prank prank kisa prank lan ye Konnen w ap mande kisa m pral fè la ki bagay crazy m pral fè la an man So jodia m vin ansanm avèk yon lòt prank pou ou, prank la se yon prank ki pral gen anpil aksyon ladann e espere ke gen nou jwenn bon reyaksyon de prank lan paske m konnen bon nou konnen lè yon moun kòmsi like travay anpil bagay sa yo kòman kòmsi like e mantalman ou pa ok konprann fizikman ou pa ok paske wap fatige wap tout bagay mwen m chwazi fè prank sa nan lè sa pou nou banm wè kilè ye la. Ok li 8 heure 47 kounye la so e map prepare ou konprann e baby mwen al travay ou konprann depi bò 2 heure la so m lakay la pou kòm nou ka e papye m gen la e devwa m tap fè paske map pran klas yo an liy paske gen ti enkonvenyan pat ka retounen so m oblije pran klas yo an liy so map fè devwa yo la kounye la e m di konsa bon Pa pito m prank m prank love pou nou Prank lan kisa l ye ok I mean m bwè timoun but m pa bwè fasil ok m pa bwè fasil sitou lè m strese m pa bwè m ka pise lon zanmi m fè ti blag fè ti pale bay but m pa bwè fasil ok m ka rete konsa m bwè ti tankou la m gen byè m gen bagay m pa bwè. But li pa konnen sim genyen e kleren sa la ok li pa konnen sim gen kleren sa la paske kòm dabitid madam li te konnen se lèm gen kleren sa la menm lè kòmsi li wè li ka panse son boutèy vid paske a vrè di boutèy la toujou vid men m te achte yon lòt bagay m vide ladann pou l ka soti kleren epi aprè sa m ka fè prank lan so prank lan kisa l ye timoun. M te vle reyaji yon fason e reyaji yon fason tankou son moun ki soufri men sa m pral fè m vle kòmsi lè l prèske vini paske kòm dabitid l ap rele m e n espere ke li rele m epi lè l prèske rive sa m pral fè m ap pran kleren an m souke l nan bouch mwen oubyen m vide l kòmsi like Pase l nan men m oubyen nan kò m pou m just m santi kleren epi m pral reyaji yon seri de fason kòmsi yon nan ti pwoblèm pou mwen like kòman l ap reyaji kòmsi m ap pale kòmsi tankou moun fou m ap ba l yon bann vye pawòl raje pou mwen reyaksyon l. Ou menm ki kontan ap wè prank sa la a m deja di nou si w poko ou poko abòne ansanm avèk chanèl sa a fè l kounye la paske w ap jwenn plezi avèk ado w ap jwenn plezi avèk love w ap jwenn plezi ebyen nou di w. Ret branche e nou pral montre w kòman sa pral dewoule yon lòt ti kadè. Powder! Ok timoun jan nou wè m te di nou an m gentan ap sèdòp la m ap prepare m la li 8 è 54 kounya la m ap chèche ang pou m wè kote m ka sere kamera lan la a ridzi me bèt move a. Li met move an m pral monte tankou map bwè epi epi apre sa poum wè reyaksyon l ok ok a vle di m pral map tann li prèske rive e map sèt kamera m deja sèt kamera a sèlman de m konnen lè a prèske rive m pral kòmanse sèt tout kamera k anndan an la nèt. Èske n tande menm sa m di nou an? Harold di, Alò mwen, lè m ap travay pou nou, se pou nou travay pou mwen tou, ban m like la. Ou konprann? Ban m like la. Sa sa ap soti sou kòmante di m kòman nou renmen videyo a e kòman nou renmen prank lan. Ok, kòman nou renmen prank la paske nou pral fwape yo. Jezikri fwape yo pou mwen. Ay se konsa m prale timoun. M pa bwè m pa sou. N ap vini. Timoun mwen k ap rele m la. Tèt chaje rara lage. So prank lan pral kòmanse m te di nou deja sa l ye. Sa li ye.

Yo just call me kaka koulè men. Non ou pa bezwen yon ti po non map rele granmoun yon kote nèt pou ou paske mwen menm m paka fann yon po. Nan mwen ou rele m kaka koulè. Enben kisa w ye? Epousa m achte bagay mete nan frijidè a wi. M achte byè, m achte bagay pou ka bwè.

Valè plen bagay nan frijidè a la gen prestij, gen bagay ou pa bwè yo li bay sa wap bwè.
Ou wè si se ou wè si se pou sa wale lopital chèn nan. Ou wè tout ou move fanm wi. Pase m pa pral avè w. Wap rete la pou kont ou mèt mouri ak chagren. Se vre.
Sa w tande a. Pase ou gran timoun ou ka ou gen konprann. Ou ka li ou ka konn sa ki bon pou sante w ak sa ki pa bon pou sante w.